Bonswa tout moun, non mwen se Anthony Elsena, mwen son Licensed Master Social Worker lan eta de New York, mwen gen yon fòmasyon lan psikoloji e mwen gen tou yon fòmasyon lan sa yo rele syans du konpòteman, an anglè yo rele sa Behavioral Health e pasyon mwen se pataje enfòmasyon sou sante mantal avèk kominote ke mwen apateni avèk li a, kominote ayisyèn nan. Paske mwen twouve ke sante mantal yon moun son bagay ki ekstrèmeman enpòtan, e dayè mwen gen yon slogan nan prezantasyon ke m toujou fè sou sante mantal yo, kote ke m toujou di ke sante mantal ou se tout ou menm, paske pratikman depi yon moun ou pèdi sante mantal ou, ou pèdi sa ni to, ou pèdi ni sak ni krab. Donk, e dotan plis ke nan kominote pa nou an, nou pa vreman bay ase de valè a sante mantal, e sitou avèk aspè mistik, aspè vodou ke nou genyen, defwa nou konn ap akize de moun tandi ke se yon pwoblèm reyèl ke nou genyen ki mande pou ke nou adrese pwoblèm lan, men an giz ke nou fè sa, nou konn an sa yo rele an anglè in denial.

e pwofesyonèl sante mantal atribye sa a avèk dabò e jan yon moun panse e entèraksyon ke moun nan genyen avèk anviwònman. Dabò, entèraksyon ke moun nan genyen avèk anviwònman ke li ap evolye ladan l, ke li apateni ladan l, ede moun nan fòmile de panse, ede fòmile, ede moun nan, jan m ta di sa an anglè, wire brain moun nan, wire jan moun nan Panse, fòmile jan moun nan panse an jeneral. Ou konn wè yon moun ke ou rankontre, ou pase sèlman 10 minit nan prezans moun nan, ou gade, ou reyalize ke moun sa son moun ki ekstrèmeman negatif. Son moun ki konsidere kòm, tout bagay kòm yon sous de danje, yon sous de risk. Son moun ki pa imajine ke anyen ki pral rive l pral yon bagay ki pozitif. Moun nan toujou sou le ki viv, moun nan toujou ap viv dan la pè, dan yon strès. Men e si w otou de moun nan w ap wè ke strès sa a pa jistifye, pa gen rezon pou strès sa a. E pa gen sa w rele yon rasyonalizasyon evidant de strès sa ke moun sa a li ap viv ladan l lan. Donk se. lè n ap pale de twoub de pèsonalite, se a sa dabò ke nou dwe atribye sa, sètadi se nan fason ke moun nan panse, sa vle di fil de panse moun nan, fil de panse moun nan. Men dabò, lè w wè moun nan, ou ka menm di ke, ou konnen jan nou di an kreyòl, byen ke mo sa pa egziste, m wè gon moun ki t ap fè yon prezantasyon, yon moun trè koni ke mwen m apresye sou entènèt la ki t ap pale de, zafè mwen m renmen pale de sa m konnen. Misye tap fon prezantasyon sou kesyon sou sante mantal epi misye ap pale de moun fou. Misye ap dekòtike moun fou a tankou son bagay ki egziste. Kesyon de foli, kesyon de moun fou sa pa egziste lan langaj sante mantal. Se menm jan nou moun ka mete yon seri de etikèt sou moun ki soufri maladi sida oubyen nenpòt ki lòt maladi seksyèlman transmisib. Gen yon jan ke ou pale de sa e kesyon moun fou a sa pa vreman egziste lan langaj sante mantal se sèlman yon profane ki kapab pale de sa. E ou kapab wè ke yon moun ap fonksyone a yon moun ke w rankontre pandan yon ti kras tan epi ou wè ke moun sa a ou kapab

Trouble de la personnalité paranoïque. Dabò, ou kapab wè on moun, m ap ba w de egzanp pou ede w konprann, pou ede w, pou m mete pa la rive atè, paske m ap pale anpil, m ap evite fè sa. E, ou kapab wè on moun pa egzanp gen mari l, on fi gen mari l, epi li estime ke, li di ke mari a ap twonpe l. Maria ap twonpe l. Li pa genyen ankenn prèv pou sa, li pa gen ankenn endis pou sa, men chak fwa Maria rantre, li santi ke gon bagay ki pa klè ki pase. Pa egzanp, m sonje ke an Ayiti, gon zanmi ki te eksplike m ke gon nèg chak fwa l soti, depi misye rantre lakay li, li bat madanm li. Li di madanm lan, Se sûr ke pandan m pa la a gon bagay ou fè ki pa bon ou m pa bezwen konn sa l ye m ap bat ou. Ou konprann? Donk se pou n fè trè atansyon paske anpil fwa pa egzanp ou wè nan milye pa nou an ou wè ke gen anpil vyolans k ap fèt sou fanm pa egzanp nan milye pa nou an men m panse ke nan milye pa nou an anpil moun soufri don seri de twoub de la pèsonalite men pèsonn moun pa konn sa. Menm pa egzanp nan lapolitik Ou kapab pou wè ke gen de gen de moun ki sou sèn nan depi 20, 30 tan lan lan kominote pa nou an. Ou gade pwofil moun nan, ou gade konpòteman moun nan, ou ka wè ke moun sa a li gen yon twoub de la pèsonalite. Mentnan gen twoub de la pèsonalite ki pi ki pi sevè ke lòt. Yon moun ki genyen e e twoub de la pèsonalite pa egzanp e e ki atribye avèk paranòy, paranoïque, e ke m ap pale de li jodi a,

E d'un commun accord, sa vle di ke pwofesyonèl sante mantal la avèk moun ki soufri de twoub de la pèsonalite paranoyik la, yo travay d'un commun accord pou ke pwofesyonèl la kapab ede moun sa a chanje jan l panse, chanje fil pwofayl li. M ba w egzanp talè a, m ka di w ke yon moun ki soufri de pèsonalite paranoyik, moun sa a kapab yon moun ki jalou, ki ap fè jalou san rezon, li kapab di a madanm mwen ap twonpe m etsetera, men li pa gen ankenn rezon pou sa. Oubyen mari m ap twonpe m li pa gen ankenn rezon pou sa. Oubyen tou moun nan se yon moun ki soufri de sa tou, ki soufri de twoub de la pèsonalite paranoyik, anpil fwa yo konn san rezon valab konn di ke konn panse ke moun ap fè yo mal ke moun ap fè yo mal ke entèl pa renmen l entèl ap fè yo mal ou pa janm rankontre de moun konsa sitou nan milye pa nou an ki kote nou genyen e de panse ki lye avèk kilti nou avèk tèwa nou avèk fòlklò nou e ki petèt yon ti jan egzasèbe sa ki fè sa pi mal ou konn wè yon moun e e san kenn rezon li di w ke Entèl pa renmen l oubyen entèl ap fè l mal. Moun nan gendwa gen yon ti lafyèv la ki se yon sòt de enfeksyon ke moun nan genyen, yon viris kèlkonk ki rantre lan kò moun nan. Epi de manyè non jistifye moun nan di konsa ke tèl kouzin li oubyen tèl kouzen li, tèl fanmi li, tèl frè l, tèl sè l, ou konprann, tèl vwazen ap fè l mal. Donk an jeneral moun ki soufri de twoub de la pèsonalite paranoyik, moun sa yo nou konn di a misye paranoid, A fi sa son fi ki paranoid enben moun sa an jeneral wap wè ke li egzibe de konpòteman parèy pa egzanp moun nan gen dwa son moun ki toujou panse ke pa egzanp on aksyon senp aksyon kon moun fè vizavi de li menm moun nan estime ke aksyon sa ke moun nan fè a son aksyon ke moun nan fè pou itilize pou kapab rabese li twouve ke moun nan ap derespekte l an jeneral.

son moun ki mal pou l padone moun, ki gen difikilte pou l padone moun. On bagay pase depi 10 an, depi 15 an, on senp bagay, non sèlman men l sonj, li sonje li, men li anplifye bagay la, li ba l plis valè ke l te genyen. Donk, sa a kapab on siy ke moun sa a son moun ki soufri de. Twoub de la pèsonalite paranoyik. E menm ou menm kap tande, a travè deskripsyon sa kem bay la, ou kapab petèt wè ke, petèt ke kèlke pa ou kapab fè sa yo rele an anglè yon self diagnosis pou di ke petèt ke mwen menm mwen son moun ki ta sipoze wè yon sante mantal, yon pwofesyonèl sante mantal paske petèt ke menm mwen fè, mwen fè e mwen soufri de, de e an pasan kitem pataje avèk ou ke ou pa di yon moun Moun menm jan w di a mwen gen lafyèv ou pa di a misye gen misye gen pèsonal twoub de la pèsonalite de la pèsonalite paranoyik ou pa ka di sa ou pa sipoze di sa e ou pa sipoze atache yon etikèt e e e e de twoub e mantal a pèsonn moun ou kapab di entèl soufri de Li soufri de Twoub de la pèsonalite paranoyik. Twoub de la pèsonalite paranoyik. Ou pa sipoze di moun nan, menm jan pa egzanp nan langaj medikal, ou pa sipoze di yon moun gen sida, nou menm se sa nou di, antanke nou pa konnen pou di sa, mwen menm tou se sa m konn di, men sa m te konn di. ou di moun sa soufri de maladi sida, li soufri de maladi sida. Si le fèt ke moun nan gen viris la nan li menm, viris la pa idantifye moun nan. Se jis yon kòk a lane ke m fè an pasan. Men pou nou revni a la case départ, n ap pale de trouble de la personnalité paranoïque, Youn nan bagay ki kapab ede w avèk sa, men m panse ke premye bagay la, si w santi ke ou se yon moun konsa, e ou sousye de sante mantal ou, paske plis ou pa adrese sa, se plis l ap vin pi mal, se konsa an jeneral tout maladi ye, menm nan, sitou nan kesyon medikal, menm jan ou wè bagay yo ye nan kesyon sante fizik, se menm jan l ye tou nan sante mantal. Tout lè fwa ke ou santi ke ou gen yon sòt de twoub kèlkonk, yon twoub mantal kèlkonk, ou pa adrese li, plis ou pa fè sa, se plis pwoblèm nan l ap vin agrave e ou kay sa ou kapab debouche sou sa yo rele an nan langaj nan langaj sante mantal e menm nan langaj si w vle sante fizik tou komorbidite.

on social worker ki licensed, ki lisansye e ki spesyalize nan domèn terapi ou nan domèn trouble de la personnalité ki kapab ede w travay sou re Panse jan ou panse. Èske m ka di l konsa? Repanse jan ou panse. An jeneral, se sa yon moun ki soufri de yon twoub de la pèsonalite kèlkonk, se sa ke yon pwofesyonèl sante mantal fè avèk ou, li ede w repanse, li ede w panse yon lòt jan. Pa egzanp, m pral ba w yon egzanp, ki jan w kapab vin panse diferan, diferaman, ki kapab ede w avèk tip de twoub de la pèsonalite sa a. Yon moun pase devan ou sou wout la, w ap kondui, pa vre? moun nan pase devan w a fière allure, a tout vitès, epi moun nan koupe devan w jan e ki yon ti jan danjre, s ki te ka fè w eksite, ki te ka fè w fache, ou kapab di, ou te kapab di, moun sa a s on moun ki t ap eseye fè w fè aksidan. Men an giz pou di sa, Ou di, ou di tèt ou ke ou panse nan, an tèm de jan ou panse, an tèm de jan ou pran sa, ou vin di tèt, an giz pou w di ke moun sa se yon moun ki ta pèse fo aksidan, ou di petèt ke se yon moun ke yo fèk sot bay nouvèl ke madanm ni lopital, madanm ni pral akouche, yo bezwen lajan pou moun sa vin peye pou lajan pou madanm ni ka fè sezaryèn.

Se fason ke w panse a ki afekte. Sa vle di ke se tankou gen yon viris lan panse w, viris lan jan w panse. Men, sa soti lan entèraksyon ke w gen avèk anviwònman kote w ap viv ladan l lan, e sa soti tou lan eksperyans ke w fè atravè anviwònman ke w ap evolye ladan l lan. Mèsi. Si w renmen travay sa ke m ap fè a, m ap mande w fè nou yon favè. N ap mande w. like, nap mande w follow, nap mande w share, nap mande w fè yon ti comment pou di nou sa w panse. Pa bliye like paj Sante Mantal 101 nan. Paj Sante Mantal 101 nan map envite w pou like li pou ke nou kapab kontinye koze ansanm, demistifye kesyon. pwoblèm sante mantal lan kominote pa nou an. Pa bliye sante mantal ou se tout ou menm.